Pa wèm gade m li anlèm mou anba m bon ou wè janm bèl e mwen menm m pa bèl ah on bèl razè ou wèl non mwen menm. Gade gade gade gade jan kay yo fèt.
Epa sa w di m la epa jeron di m wap fè la se se madan se se patron ki mete w veye yon fanm epa sa w fè la a. Banm di yon bagay manman piman banm di yon bagay èske depi kote.

Ou dim sak pase pase fòm je bay yo avèw si poul bon pou dim wi papa. Aprann gadem monchè ou
ouvè kòw pase mwen menm yo pase sou a wi menm non pran tande m pa byen wè kyèèt pase sou a.

Sak pase la? Anyen. M pa konprann.
Ey, banm di yon bagay. Ou pa santi ou yon ti jan boulvèse?
Non.
Ou pa santi sa? Non. M pa konprann. M ap poze yon grenn kesyon.
Ou konn kiyès m ye? Wi. Ou konnen trè byen? Ou se Kenny? E kwa? Ou konnen ni pou madanm mwen, pou sè mwen. Ou konnen m pap pe rache ni boule moun. Ou konn sa? Wi, m konn sa. Men pou ki sa ou di m sa? Ou konn sa?
Bon m poze w yon kesyon. Bon m byen m ka pale avè w. Ki sa ou t ap fè yè la?
Apre w ap pale, ki sa w t ap fè yè la? M poze w kesyon, ki sa w t ap fè yè la? Poukisa?
Kouman sa? Sa vle di, Fa, gade, Fa gentan pati avè w nèt! Mwen menm fanm, Fa gentan pati avè w nèt! Se site non Fa, w ap fè kri nan dòmi, ou Fa dous, fuck me!

Tè ou byen Jupiter ou byen Pluton? Esplikem, nan ki planèt yo la menm? Nan ki planèt Fa gentan viv ansanm avèk ou ki fè wap dòmi se Fa? Bon sak pi mal la menm? M pran 2 zorye m met tèt mwen, m redi zorye a, oh fuck me! Shit man! Wi se yon rèv cheri se pa reyalite se pou bagay ki reyèl. Rèv? Wi. M ap poze yon grenn kesyon ankò kijan m rele? Cheri. Apa m ap pale wi kijan m rele? Kenny. Kenny m rele? Depi ou t ap site non Fa a vre la. Se yon rèv ki m di. Yè ou t ap site non Fa. Se yon rèv. Yè ou t ap site non Fa. An sa vle di yon rèv. ki pou pap ap site non fa konsa pandan se tan ou kouche dèyè dom ou kouche dèyè dom pou ap site non fa banm di w yon bagay banm di w yon bagay ou wè mwen menm si w vle m elimine ni w menm ni fa m ka fè l ap ap fè m menas
wè depi se sa w vle map fè l e w konnen m ka fè l ok ok ok ou mèt lache men lache men m.

Pa lago, ou konnen m pa gen tan, pwoblèm tan. Bagay tan sa pitit vrèman banm pwoblèm, gen kèk bagay map prepare lekòl la la, wè w, m pa gen tan ditou. Serye cheri? Yo menn, ou konnen, ou konnen, ou konnen m te di w m ta pral kay fanm lan menn. Ee. Ari a pou mil goud kilòt. Sa m te fè w pou ou? Ou gen kè w vin ofri m machandiz ankò? A ki figi? Dakò, pa wè bagay yo konsa w pran. Non cheri, m pa gen sa bebe.
Ah, menm pa.
Mba pou kezon ou te fache la ou konnen se. Kel pou ale. Yo je dim je dim hwe bon bagay papa semen nan moun epi la banm ti je yo dcpj misye tande polis dcpj. Frem ou ye monche
banm tande ou. Ou konn kay la deja. Ou konn kot fi a rete.
Mpa bezwen konn kilè ou prale. Kay fi a min me fon jan wal. Gade relem gade banm kontrol misye byen banm tout bagay ok epi gade dosye a nan menm tande tout res bagay yo map jere sa ok respè alright.
Yon bagay konsa l ye wi. Ha!
Bon jan sa. Li konbyen k pou mwen ladann la a? Konbyen k pou ou nan kisa? Nan dil ki t ap fèt la, m tande tout bagay. Pou ou konn ta bon cheri. Kòman sa? E avè w yo t ap fè mache a oubyen avè m? O!
On dil ap fèt konsa, gen san k ap koule, w ap pale m. Non cheri. Hum hum.
Wap jwenn yon yota. Epi sou wè sa wap banm 5000 goud.
Pou sa w te fè m nan lari pou 1000 goud kilòt yo panse m pral ba w lajan mwen konsa. Epi sou wè sa map jwenn 5000 goud mwen an. Ou konn sak pase e mwen te wè la.
Antouka map kraze sa si l pa banm 5000 goud la.